pou le pep ayisyen. Sa se fre Marlon map fe video sa pou le pep ayisyen m konnen kreyol mwen on ti jan lou men m vlew t byen tande byen tande enfomation map baw nan video sa. Videyo sa gen pou tit, 8 etap de finans. Nan videyo sa map ekri nan kreyòl avèk fransè paske m konnen anpil ayisyen pa konn li kreyòl gen yo ki li fransè pou rezon sa map ekri non 2 lang sa yo. Men, m ap fè videyo sa non kreyòl pou lè pèp ayisyen. Rezon sa m ap fè videyo a, paske m wè anpil ayisyen vin Etazini, men yo pa konnen ki jan pou yo jire lajan yo. Non videyo sa, m ap ba w 8 etap pou ou. Swiv 1 avèk etap sa ou ka fè pi byen avèk lajan ou ou ka jerel pi byen siw gen kesyon ou ka metel anba ou ka eskril nan pòs sa ou ka voyem yon mesaj avèk kesyon ou genyen. Premye etap se fè yon bije. Sa se yon bagay ki trè enpòtan paske lè ou fè yon bije ou konnen kote kòb ou ap ale. On egzanp, mwen menm chak mwa chita avèk madanm mwen nou fè yon bije nou konnen kote kòb nou ap ale, nou retire dim paske nou kretyen apre sa nou peye kay la, nou Gen kòb pou manje, kòb pou gaz, kòb pou tout rès bagay en nou regle afè nou byen. Sa se premye bagay, fè on bije. Dezyèm etap, se ou mete 1000 dola nan kont depa ou. M pa vle ou mete nan kont kouran paskew si ou mete nan kont Kouran wap depensel. Gen yon rezon ou vle mete nan kont de paw pou ou pa depensel ou kite pou lè ou gen yon ijans lè ou gen yon bagay serye ki rive kaoutchou a vini plat ou gen yon frijidè ki kraze yon bagay ou pa expecte rivew ou gen kob sa ou ka utilize rezon m di rive mil dola se pou etap 3. Map esplike sa nap fè nan etap 3. Twazyèm etap se pou ou peye dèt. Si ou pa genyen dèt, ou ka ale nan katriyèm eta. Men pou moun ki gen dèt, rezon m vlew peye dèt la paske m pa vlew rive yon esklav avèk dèt. Non pwovèb chapitè 22 vèsè 7, li di moun ki prete kòb yon moun, yo vin an, yo tounen an timoun devan pòt moun sa a. Pou ou menm, m prefere w peye tout dèt yo. pou ou pa rete on esklav. Si ou gen yon sitiyasyon k ap rive w, sitiyasyon de ijans, konpe twazyèm etap, regle afè sitiyasyon an. Egzanp, ou gen yon bebe k ap vini, w ap anseye yo gen yon bebe, w ap fè o ou gen yon bagay ki rive, yon bagay ki tèlman sitiyasyon ijans, Sivouplè konpè eta sa a aprè ou fin regle bagay la konnya ou ka konmanse refèl re rekonmanse eta 3 mèsi. Katriyèm etap se fon de ijans. Fon de ijans ki trè enpòtan. Lè ou fin peye dèt, konnya ou ka mete fon sa andan kòb depay ou genyen ki 1000 dola, w ap grandi l pou li rive 3 a 6 mwa depans ou. Si ou depanse 2500 dola chak mwa, li sipoze 7500 a 15000 dola nan fon de ijans ou paske si ou pèdi travay si ou gen yon bagay serye ki rive ou yon bagay ki trè enpòtan ou gen pou ede yon fanmi ayiti fanmi ou o nenpòt bagay nenpòt bagay ou genyen ou ka itilize fon ijans ou. Senkyèm etap, se pou w mete kòb nan retrèt la. Sa sa ye? Se kòb ou konn tande 401 k, 403 b, yon kòb ou mete yon kote lè ou pa vle travay ankò, lè ou pa ka travay ankò, ou ka itilize kòb sa pou w viv. Se kòb sa ou mete nan retrèt la pou w viv avèk kòb sa lè w laj granmoun, gen nenpòt moun ki lè yo rive 60 an o 65 an o 70 an yo itilize kòb sa pou yo viv paske yo te mete kòb sa yon kote pou li grandi. Gen anpil moun ki pa konn fè sa men m vle edike pèp ayisyen m pou yo konnen m vle w konnen Ou ka mete 15 pousan on kote chak mwa. Sizyèm etap se pou lè paran ki vle ede pitit yo al kolèj. Avèk etap sa, lè w ap fè senkyèm etap, ou ka fè etap sa, mete ti kòb nan on kont kolèj. Ou ka mete l on kont kolèj pou timoun yo. paske ou vle timoun gen yon edikasyon pou li ka chache yon bon travay pou li ka fè yon bon bagay nan lavi si li ap ale yon kolèj inivèsite o si l ap jis ale yon kolèj pou aprann fè yon bagay mekanik o fè yon bagay plumbing tout bagay sa yo. Ou ka mete non kote pou edel. Men, m vle ankouraje w fè li apliye pou scholarship, pou financial aid, pou lòt bagay si li pa ka apliye pou financial aid, pou scholarship paske gen plizyè scholarship chak ane moun pa jwenn paske yo pa apliye and kòb sa moun ki ap vle bay kòb la li just ret la. Pou ou menm paran. ki ap tande enfòmasyon sa, ede timoun yo fè aplikasyon pou scholarship silvouplè. Syetyèm etap, se pou ou fin pè kay ou si ou gen yon kay, fin pè nèt. M pa mete sa nan twazyèm etap avèk gèt dèt yo paske li tèlman yon kòb ki tèlman wo. Men, pou student loan or pou prè elèv yo m vlew mete sa prè elèv nan twazyèm eta dèt li se dèt m vlew peye anvan ou fè kòb ijans men tèt eta dèt sa or loan sa ou gen mortgage sa kòb sa wap peye pou kay la m vlew komanse mete plis kòb sou li. Lè w ap nan eta 5 avèk 6, lè w ap mete 15 pousan nan retrèt la avèk kòb pou kolèj pitit ou, m vle w nan menm lè peye kòb kay la. Fin peye l, retire dèt sa sou do w. Mèsi. Uityèm etap, ki se dènyè etap, se pou nou envesti l, depanse, e nou bay lòt moun ede. Sa se pi bon bagay nou ka fè lè nou ka ede moun ba yo kòb. Sa m renmen se ministè Monique pa ka pa la. Ou ka ale nan website li www.moniquepakapala.org oh www.moniquepakapala.com ou ka monte sou Facebook paske lap fè anpil bagay pou ede pèp ayisyen bib la di nan Matyè chapitre 25 vèsè 40 sa nou fè pou moun pi pitit moun yo pami jezi se sa nap fè sou li menm travay fè sa li pa fasil siw gen pou tande video sa ankò tandel toujou jwe video sa chak jou siw gen pou fèl mwen menm map fè yon lòt video chak mwa map fè yon video pou ankouraje pèp ayisyen Ou ka mete kesyon anba anko pou nou diskite koman ou ka soti nan sitiyasyon ou. Siw gen yon sitiyasyon finans ki telman grav, map la pou edew. Paske m we pa gen anpil moun ki vle ede pep ayisyen, anpil lot moun gen ed men pep ayisyen yo pa gen ed, anpil nan yo pa gen ed. Gen moun kap ede, Men map gade m pa wè anpil. Se rezon sa m fè video sa, m ba w yon system ki yon system ki serye m wè anpil moun fè system sa and yo soti nan situation yo. So pou moun ki ayisyen ki vle soti nan situation w. Fè system sa Lèw fin fè system la wap tèlman kontan avèk laviw wap tèlman kontan avèk sitiyasyon ou lavi ap pi fasil pou ou wap dòmi pi byen lèw gen tout dèt ki sòti nan dow ou ka vin alèz ou ka fè sa ou vle ou ka ale pran vwayaj ou ka vwayaje ou ka ale ayiti ou ka ale lòt peyi. Avèk fanmi ou. Ke se sa ki pi bon pou ou. Pou pèp ayisyen ankò sa se frè Marlon pase on bon semenn.